Plas dam dè Gonayiv. Lè m gade plas dam dè Gonayiv, lòt jou m t ap di yon, m t ap di sa, e m di l avèk tout mwen menm, mwen di ke jan w tande yo pale de Bazilik Sen Pyè pa egzanp, menm jan w tande yo pale de la Tour Eiffel, menm jan w pale de Piramid Dejip, yon plas tankou plas dam dè Gonayiv, ki kapab yon lye datraksyon entèkontinantal, ki te kapab yon bagay planetè e mondyal, paske son gran distwa. Men, si nou menm nou pa valorize sa nou jwenn an, si nou pa konprann sa ki nan men nou an, ki sa k pral rive? Ebyen, se degradasyon sa tou pral. Koman w ta vle pou rive pou w ap gade lè gen yon evènman pa egzanp ta gen rara, ta gen kanaval, ta gen yon atwoupman de moun popilasyon ap deyò. Al gade sou tout pano pibli, sou tout pano ki nan lye estratejik, nan de pwen vizyèl estratejik. Al gade pou wè si jann gen yon mesaj ki pase sou sa n te kapab rele edikasyon sivik. Al gade pou wè si gen yon bagay ki di tankou lwa pantre la ki ekri Place d'Armes de Gonaïves. Sèl sa ka konprann ke moun yo ap wè. Yo plis pou fè piblisite pou yon ji, yo plis pou fè piblisite pou nenpòt lòt objè, de bagay non valab. Pandansetan, bagay ki esansyèl la, nou pase akote de li. Se sa m ap di w. Donk, se yon bagay ki ta dwe antre deja nan yon plan nasyonal. e de konsyantizasyon pou aprann moun yo konprann sa sa vle di yon patrimwàn, sa sa vle di yon plas dam dè Gonayiv. Machann nan li menm li pa anyen, machann nan li menm se pou la survi e dèfwa moun yo gon popilasyon dèfwa pa inyorans li gon sòt de lese ale la pèmisivite moun nan panse l ka mete e e e e. bak li a nenpòt ki bò li pa bezwen konnen gon dam mwen te mete yon ti yon ti nan rantre plas dam de gonayiv wap wè kel mete ti ti ranyon li li mete yon ti bak ou pa ka pran sa reprezantasyon sa yo pa bon pou peyi a li degrade peyi a donk popilasyon sa poul te kapab jwenn yon direktiv li dwe antre nan edikasyon li dwe antre nan. nan konsyantizasyon paske lè nap pale de sovgad di patrimwàn an peril paske mwen konsidere patrimwàn l'artibonite tout sa mwen wè tankou la son patrimwàn an peril sal kapab bay li pa janm kapab bay li paske li pa valorize donk se deja ta dwe gon travay edikatif e tout moun ki nan tout asanble yo moun kap resevwa popilasyon kap pale l de lòt bagay kap di l Remet nan pal pi di sesi nou fè moun yo pè twòp aprann moun yo valorize tèt yo aprann moun yo valorize sa yo leve jwenn ke zansèt yo kite ke sakrifis zansèt yo te fè a ke yo kite yon eritaj pou fò aprann pèp la konprann sa konprann valori valorizasyon di patrimwàn nasyonal. Matye Penvye, tout fwa popilasyon moun yo ta kab valorize. e ke patrimwàn yo, patikilyèman plas de lendepandans lan, ki sa li ta kab pote pou nasyon an, e prensipalman plas dam nan pou vil Gonayiv? Ki sa li kapab?
L ap pote richès, l ap pote vizibilite. Mwen fè yon entèvyou avèk mesye Djengele, doktè Djengele, ki se yon E yon kongolè ki an Ayiti, misye son inisye li ye nan lakou soukri, misye gon bagay kel dim. Misye dim nan entèvyou a, Mathieu, toutan ou gen plis bagay pou eksplike, se toutan wap gen yon chan ki pli laj. E se toutan wap gen plis, ou ka antre plis tou. Toutan ou gen plis istwa pou rakonte, toutan ou gen plis memwa pou valorize eritaj patrimwàn. Se tout tan wap vin pli elarji. Ebyen e sa si plas dam de Gonayiv ta rejwenn wòl li, si l ta jwenn valorizasyon ke li merite a, si l ta jwenn li, ou konn sa k pral pase? Wap wè tout lemond, Lafrik ap debake, Lamerik Latin ap debake, Lewòp ap debake. Èske w konprann sa map di w? Lazi ap debake. Nou t on. Nou t on nou t on prè datraksyon wi dan listwa atansyon wi e jodia nap degrade wi se paske nèg yo bay le le e le blablatisme politik la hèn politik plis le desi sou eritaj la sou patrimwàn nou ou konprann men nou te nou t on peyi tankou m ta di w mizik nou te trè an vòg lè nou jwe m pap pale de mizik e afè konpa non m ka di w klèman la map pale de mizik fondamantal ayisyen e nou te gen lè nou lè. Lè fòlklò nou al jwe yon kote, lè mizisyen nou tankou Isael Saye, nou fè, m fè entèvyou a Isael Saye avèk Arnold Antonin an anvan ke l mouri, misye di w pa gen gran atis, menm si k ap briye dan lentènasyonal, ke l al jwe avèk yo, ki pa gen sousi pou yo te vin ann Ayiti, paske Ayiti se yon lye datraksyon. Sa k ta pral, si sa nou genyen kòm eritaj, kòm patrimwàn te valorize, ebyen lemonn ta vin vè nou, ekonomi an t ap mache. Lè yon moun vini, li vini vizite Gonayiv. Li vizite plas dam, l al plas boutèy, l al ravyon lekòl, l al nan tout lye yo, sa k t ap pral pase, ou t ap rive ou t ap wè restoran yo t ap mache, ou t ap wè otèl yo t ap mache, ou t ap wè store yo, tout magasins yo t ap mache. Les informations sur Kiss FM est une affaire de classe et de professionnalisme.